Nou se la fami. Ou renmen iPhone pa vre, li son mak kap fè pale de li. Men eske ou te konnen fondatè mak sa, paran li yo te abandone l lè l te fèt. Istwa Steve Job pa ka pa etone w. Men avan nou kòmanse ou konn prensip la deja. Toujou sonje fè menm ti bagay yo. Abòne kounya map tann ou. Ou fin fè sa, pataje videyo a a yon zanmi w. Nou se la fami. Se toujou yon plezi pou mwen pou m pot pou nou videyo nou mande m yo. Jorane Adolphe Attah se 2 jèn inivèsitè ki te tonbe a mouri. Joan Carol Schibel se te yon Amerikèn dorijin Swis. Li s on jèn demwazèl ke papa l te trè strik, sitou pou stil de moun pitit fi l ap frekante, paske yo te fè pati de sa nou rele klas mwayèn nan. Adoulfattah John Andali, li menm se te yon mizilman ki soti Lasiri. Li te antre usa pou vin etidye. La menm li rankontre avèk Joan, lanmou met. Moun yo te tèlman damou, Joan te dezobeyi papa l pou l kontinye wout li avèk Adoulfata. Yon bon lè, Joan deside vwayaje nan peyi Adoulfata. Se la li tou ansent Steve. Lè l retounen usa, fanmi l yo pa t aksepte l e yo te di l pitit sa k nan vant li an pa dwe fèt, paske l ap gate fanmi an. Joan te twouve l sèl e l pa t vle jete timoun nan. Konsa li kòmanse chèche moun pou adopte l lè l. fèt. Apre yon pakèt tan li fè l ap chache, li jwenn yon fanmi pou bay adopte pitit la. Lè Steve fèt, moun manman te tcheke pou adopte l la pa t pran l, paske moun sa yo se te yon pitit fi yo te bezwen. Tousuit, Joan jwenn yon dezyèm fanmi pou pitit la, men l pa t twò dakò paske nèg la se te yon mekanisyen. Men kanmenm li te vin aksepte paske l pa t gen lechwa. Steven, Paul Job, wè lejou le 24 fevriye 1955 a San Francisco, an Kalifòni. Se la istwa Steve Jobs kòmanse. Moun ki te adopte l yo te trete l tankou yon boul lò, tèlman yo te renmen l. Pale avè l trè souvan fè l santi l espesyal. Depi tou piti, Steve pasyone de entènèt e de enfòmatik. Li vin fè rankont a yon ti zanmi ki gen menm prenon avè l. Non li se Steve Wozniak. Li menm li pasyone de teknoloji. Yon ti tan apre, nèg yo kreye yon ti aparèy ansanm. Sou ti aparèy sa, ou ka fè apèl gratis. Ou rele nimewo w vle. Non ti aparèy sa, se Blue Box. Yo met ansanm yo kreye anviwon 100 grenn. Yo vann tout. Steve Job grandi, li tèmine a etid klasik li, kounye a l prè pou l al nan inivèsite. Paran adoptif li yo te fè tout sakrifis pou yo mete l nan yon inivèsite trè chè, paske yo te trete l kòm 1 anfan spesyal. La li kòmanse frekante nouvo moun, se la tou li devni vejetaryen. Pòm s on bagay li konsome chak jou. Aprè plizyè ane nan inivèsite a, l te jwenn yon nouvo zanmi, li deside ale an End pou l te konn plis sou relijyon moun sa yo. Lè l retounen lakay, li chèche retwouve. travay li te konn fè nan Atari a. Li menm ak Steve Wozniak te toujou zanmi. Yo te toujou ap pataje bèl ide. Steve Jobs te tèlman vin dejenere avèk bagay vejetaryen sa, menm benyen l pa t konn benyen. L ap mache a pil sant li anba bwa l. Odè l te tèlman nui lòt moun k ap travay nan antrepriz la, yo te deside chanje lè towo a, yo voye l travay aswè pou kò l. Paske l te yon pyès enpòtan, yo pa t ka revoke l konsa. Steve Wozniak te deside envite l nan yon seminè. Yo te fè l espesyalman pou lèzenfòmatisyen, pou chak moun pataje eksperyans yo e aprann plis. Steve Job li menm te vle kreye pwòp òdinatè pa l paske l te gentan yon jeni an enfòmatik. Li menm ak Steve Wozniak met ansanm yo kreye pwòp òdinatè pa yo. Se te yon glwa pou de jeni sa yo. Wozniak li menm te panse trè diferan avèk Steve Job. Li te vle kontinye fabrike òdinatè e fè chak grenn moun ki nan seminè a kado youn. Steve Job li menm ki bezwen lajan, li di non, li pa dakò. Li eseye konvenk Wozniak pou yo kreye pwòp antrepriz pa yo, pou yo sispann travay a moun. Tou de nèg yo antann yo byen fasil, men te gen yon ti pwoblèm finansman. Steve Jobs te gen yon machin, li vann ni pou 1500 dola, e Wozniak li menm te gen yon bèl kalkilatris, li vann ni pou 500 dola. Lè de nèg yo te fin rasanble kòb yo, yo te bezwen yon non pou konpayi a. Steve Jobs te pwopoze Apple Computer. Non sa soti nan po m. S on bagay li tèlman renmen, li konsome l chak jou. Premye avril 1976, Apo Computer pran nesans. Se la tou nèg yo kreye Apo One. Nèg yo pa t gen lokal pou te mete antrepriz la. Steve Jobs te deside enstale l nan garaj kay li te abite a. La, konpayi a ap grandi. Nèg yo ap travay jou e nwi nan fabrikasyon dè zòdinatè. Te gen yon nèg ki te toujou la. Non li se Ronald Wayne. Se te yon ami pwòch de Steve Jobs. Li te gen di pousan nan antrepriz la. Men pita ki vin rale kò l paske l pa t kwè a san pou san son pwojè k ap fè siksè. Wozniak ak Steve Jobs fè premyè siksè yo, yo vann 50 òdinatè nan sa yo te fabrike yo, 500 dola pou chak grenn. Men Steve Jobs te bezwen plis lajan pou agrandi konpayi a. Nèg yo t ap chèche envestisè tout kote pou vin envesti nan Apple Computer. Alafen yo te jwenn youn, non li se Mike Makula. Misye te envesti anviwon 250 mil dola nan konpayi a. Li pa regrèt lajan l lan, apre l te jwenn kòb li 4 fwa plis de sa l te bay la. Steve Jobs te bezwen yon nouvo logo pou konpayi a, paske premye logo a te parèt twò konplike. Nan premye logo a nou wè se Isaac Newton ki chita anba yon pye pòm, ki te toujou zanmi l e ki te fè pati konpayi a. Li te vann di pousan l te gen nan konpayi a pou 800 dola, jodi a ki t ap evalye a 25 milya de dola. Ronald te deside fè yon logo trè senp e ki gen rapò avèk mak la. La li achte yon sak pòm li pran anviwon yon semèn pou desine yo. Se la logo pòm mòde a soti. Li pran nesans an 1977. Konpayi a pa sispann grandi de jou an jou. Se la nèg yo kreye òdinatè ki pral fè Apple fè yon siksè san parèy, la Macintosh. Steve Wozniak kite konpayi a pou rezon pèsonèl li an 1987 e l tou vann 45 pousan li te genyen an. Apre yon bon tan, Steve Jobs kite pwòp konpayi l pou l al kreye lòt bagay paske te vin gen yon konfli. Se lòt moun ki te pran plas li kòm direktè jeneral. Apre depa de Steve Jobs, konpayi a pa t ap byen mache menm, li desann a zewo. Se la Steve pwofite kreye nouvo antrepriz tankou Pix, Pixar epi Next. Pixar se yon konpayi desen anime. Se li k kreye Toy Story, Car epi Nemo. Nou konn tout siksè desen anime sa yo fè nan Disney. Next la li menm se yon konpayi òdinatè Steve Jobs te kreye men ki pat fè twòp siksè. Aprè yon ti tan Apple achte Next, se la Steve Jobs tounen nan konpayi a ankò. Li tounen pran plas li kòm direktè jeneral, se la Apple Computer kòmanse bay pwoblèm a nouvo pwodwi l yo. HP, Microsoft ap mennen nan moman. Apple pase pye sou tout. Li vin avèk iMac an 1998, iPod an 2001, MacBook, iTunes. Aprè tout bèl bagay sa yo, tout moun vle posede yon pwodui Apple. Paske pwodui l yo te parèt inik e yo fè ladiferans sou mache a. Sa k pral fè konpayi a fè pi gwo siksè l, se an 2007, Steve Jobs envante yon telefòn. Sou li ou jwenn entènèt, ou fè apèl, ou gad videyo, ou tande mizik. Alepòk, yon telefòn pa t gen kapasite pou posede tout bagay sa yo alafwa. Se telefòn sa n ap. jodi a, non li se iPhone. Konpayi a vin san parèy sou mache a. Se la Steve Job vin gen plis fanatik, li ouvri konpayi a dan lemond antye. Yo menm trete l kòm yon revolisyonè de telefòn pòtab. Steve Job pa t janm sispann fè fanatik mak sa bèl sipriz. Yon ti tan apre, li vin avèk iPad e le MacBook Air. Men Steve te soufri de yon kansè yo rele kansè du pankreya. Se yon kansè ki devlope nan selil pankreyas ou yo. Se li k touye Steve Job le 5 oktòb 2011. Palo Alto, an Kalifòni. Steve te yon timoun ki fèt ke granparan l yo pa t aksepte l pou ran sosyal papa l. Jan l te toujou di a, li pa trete tèt li kòm en anfan abandone. Li te wè tèt li kòm en anfan apa, e l fè tout fanmi l yo regrèt dèske yo te egziste. Paske l kreye youn nan pi gwo antrepriz ki gen nan mond lan, a yon fòtin ki evalye a 200 milya de dola. Nan espas kòmantè a, pa neglije fè m konnen iPhone a Android, kiyès ki prefere w. Videyo sa, pa kenbe l pou kò w. Ba l yon like si w te renmen istwa lejand sa, Steve Jobs.